Nap salye tout moun, byenvini nan emisyon Dèf Show. Men, kisa Dèf Show a ye? Nou konnen an Ayiti, pa vrèman gen pwogram pou moun ki soud yo nan televizyon. Antouka, m gen yon bòn nouvèl pou nou. Dèf Show se yon emisyon k ap pase sou TNH espesyalman pou moun soud yo. Chak semèn, n ap gen posiblite. Branche emisyon sa a, k ap pase chak samdi setè pou rive uitè nan aswè. M ankouraje nou gade l. E nou ka gade l sou rezo sosyal yo tou. Jodi a, nou pral pale yon sijè ki enpòtan anpil. Se yon sijè k ap domine aktyalite a nan lemond, se aparisyon nouvo kowonaviris lan. osnon Kovid 19. Nou pral aprann kòman nou kapab pwoteje tèt nou. Lòt pwen nou pral pale se ribrik Regad ma men kote nan ribrik sa nou pral aprann ansanm. Alfabè lang siy nan. N ap fè sa talè. N ap gen yon envite espesyal ki pral di nou fason nou kapab pwoteje tèt nou. Li pral diskite avè l sou kowonaviris lan oubyen kovid 19. Li pral di nou kòman nou kapab pwoteje tèt nou, kòman n ka pwoteje lòt moun. nan entèvyou ke nou pral gen ansanm avèl la. Aprè, nap gen yon ribrik ke yo rele Koze Timoun. Kote nap wè fason paran yo ka pwoteje timoun yo kont kowonaviris la.

Kowonaviris oubyen covid 19 kouman nou kapab pwoteje tèt nou? Kowonaviris lan. Li gaye kò l, son nouvo maladi ki pwopaje nan le mond antye. Men, avan ke nou montre kò an ka pwoteje tèt nou, an n pale sou kote maladi sa soti. Sa enpòtan anpil. Ban m eksplike nou. Nouvo maladi sa yo rele kowonaviris lan. Son maladi ki gaye kòl nan le mond antye. Men anvan n montre kòman n kapab pwoteje tèt nou, ann wè kote maladi sa a sòti. Gon gwoup chèchè ki avanse ipotèz maladi sa a gen rapò avèk yon mache ki nan vil Wouwann nan peyi Lachin. Yon mesye ki ta ale nan mache a, selon sa yo eksplike, apre l soti nan mache a, yon ti tan apre, epi, Yo panse vil Wann nan se la maladi an sòti. Sitou nan mache a. Yo panse petèt maladi an ta kapab sot la. Gon lòt gwoup chèchè ki panse yo menm diferan pa rapò avèk maladi sa. Gen yon etid ki te fèt nan nan dat 25 janvye 2020 ki te fè konnen premye moun ki te teste pozitif se te premye janvye de premye desanm 2019. Se te premye desanm 2019 e l pa t janm ale nan mache Wuhan nan. Donk, gwoup chèchè sa yo panse ke maladi sa a pa fòseman sòti nan vil Wuhan, gen yon lòt gwoup ki panse se la l sòti. Se sa k fè gen 2 gwoup sa yo diferan. N ap kontinye fè rechèch pou n konnen kote maladi sa a sòti efektivman. Paske nou pa konnen, n ap kontinye rechèch yo. Lò moun gen maladi sa, konbyen tan sentom yo fè pou yo parèt? Selon lamedsin, sentom yo parèt Apre 14 jou depi ke l trape viris lan, sa eksplike nou, nou bezwen pran anpil prekousyon. An efè, nou konnen s on maladi ki kapab grav anpil e ki ka touye moun. Si yo pa pran prekosyon. Men, ki sentom maladi sa a? Kowonaviris lan, nou kapab remake tous, fyèv, tanperati kò moun nan ogmante, moun nan gen gòj fè mal. Li gen difikilte pou l respire. Si w remake, ki sa w ka fè pou trete pou trete l si w remake ou gen l? Poko gen tretman espesifik pou maladi an. Selon sentom ki manifeste, medsen an kapab ba w medikaman ki apwopriye. Si l gen fyèv, li ka ba l medikaman pou li ede l nan sans sa. Ki bon pou lafyèv. Sil gen. Pwoblèm poul respire yo ka bal pwoblè yo ka bal medikaman pou pèmèt ke li respire nòmalman. Yo ka ede l retabli l pwogresivman. Kounye a, n ap ankouraje nou pwoteje tèt nou, men kòman? Li vrèman enpòtan pou n pote mas pou n pwoteje tèt nou, je nou ak nen nou. Se vektè pou pwopaje kowonaviris lan. Paske si nou touse. Goutlet la tonbe nan bouch moun nan, je moun nan, li kapab bal maladi a. Donk li enpòtan pou nou gen mas. Pou n kapab pwoteje tèt nou. Lòt bagay ki enpòtan, se lave men nou lè n rive lakay nou, apre n fin sòti. Lave men nou pwòp. Nou ka fè sa avèk dlo. Nou touse nan koud men nou. Lòt bagay. Si nou rankontre yon moun. Bon, pa bal la men. Nou ka ni jis salye l. Evite bay akolad. Paske se pa bon. Si nou sòti, lè n antre lakay nou, mete rad ki sou nou, soulye nou, mete l nan bwat katon, epi al benyen. Lè sa a, nou fin pwòp, nou ka al jwenn fanmi nou, ou swa moun lakay nou. Lòt pwen ki trèz enpòtan, nou bezwen respekte distans 1 mèt 50 lan ak moun nou gen kontak avèk yo. Poukisa? Spesyalis nan medsin yo fè konnen viris la pa kapab pakouri yon vitès long nan lè a. Pa egzanp, si yon moun ki enfekte touse, li voye koutlet la nan lè a, apre kèk santimèt de distans, ebyen viris la ap sot tonbe, l ap mouri. Nou kapab rele nan nimewo. Nan nimewo ki la pou sa, si nou ta remake nou gon malèz. Konsa, di yo ka poze nou kèk kestyon pou wè eske ka nou an e grave e ban nou èd nesesè. Pafwa fyèv la pa vle di kowonaviris. Si w ap respire mal pa fòseman ou gen kowonaviris non. Li enpòtan pou n konnen. Nimewo pou n rele. Yo pral eksplike nou diferan mwayen si yo dwe anvi voye anbilans ou swa ankouraje nan lopital pou n jwenn èd nesesè. Nou sot wè diferan mwayen nou kapab pwoteje tèt nou, kounye a nou pral gen yon envite pou nou kapab abòde sijè a plis an pwofondè. ki pral eksplike nou diferan mwayen nou kapab fè pou nou pwoteje tèt nou kont koronavirus la. Nap fon kanpe, nap tounen. Zanmi oditè oditris, entènot, donk jan nou te anonse l lan, donk jodi an se lansman emisyon Dèf Show a, e nan kad emisyon sa a gen yon seri dentèvansyon k ap fèt sou kesyon kovid 19 lan. Donk avèk nou doktè Pascale Dominique Ridore nou pral vrèman fon sòt de entwodiksyon avèk seri dentèvansyon sa. Bonsoir Docteur kiyès Docteur Pascal ye? Bon Docteur Pascal se yon jèn medsen e ki sou teren an ki ap evolye nan domèn sante an ke ki se manb SOSAMH ki se Sosyete Ayisyen de Sante Mantal e m genyen 3 zan nan sosyete an e ke kote nou fè anpil anpil bagay anndan sosyete sa. Lan kisa ke li ye? Li se yon maladi enfektyez, viral, kontajyez, rare, ki atake direkteman vwa respiratwa. Ok.
E men lè wap pale de covid 19 antanke medsen, donk kisa ki pèmèt ke ou rekonèt li an tèm de manifestasyon e an tèm de sentom? Bon ok.
Yo toujou di w. On rekonè lè maladi pa lè siy e lè senptom. Kovid 19 lan li menm, senptom li kòman ke li ye? Se fatig, fyèv, epi yon tou sèk. E li gen dòt senptom tou. Gen dòt senptom, men ki enpe ra, lakay sètèn pèsòn. Ok, ok, jisteman. Par kont, li pa manifeste e menm jan lakay tout moun. Gen moun ki ka gon senp grip, ki ka gon senp fyèv. Ah, ok. Ok?
Men gen moun tou, li konn konplike lakay li. Pò kont moun lan konn gen sa yo rele mal gòj fè mal, n ap pale nan bon kreyòl, moun lan konn gen dyare, li konn gen konjonktivit sa yo rele azoumounou an, epi moun lan konn gen yon ou wè po l ap chanje koulè sitou dwèt men l yo, pye l yo tou tou sa. Donk sètadi, ekskize, li varye selon moun nan oubyen selon fizyonomi moun nan, jan kò moun nan fonksyone alò? Wi sa pral depan de sistèm iminitè lan tou li jwe yon gwo wol tou lakay moun sa. Jiska prezan y ap fè dè rechèch sou li pou yo wè si yo ka jwenn yon tretman ki definitif. Men m plis panse avèk yon tretman aseptomatik. Kisa sa vle di? Sa vle di ke si moun nan li gen fyèv. Yo kapab ba li paracetamol petèt. M pa vle di piblik la konsa vle pou l kouri pou l al pran l non. Paske yo ta pral di doktè Pascal ki di. Wi, se pa sa ke mwen menm mwen di. Ok. Sa pral depan de medsen ki ap fè priz an chaj lan. Sa pral depan. Donk se sou òdonans medikal. Se sou òdonans medikal ou pran. Men ou pa kouri tankou al di moun nan pou l al pran medikaman nenpòt kòman. Medikaman li pa yon pwazon. Men ou menm ou ka fè, jan wap abize l ou ka fè l vin tounen yon pwazon pou ou. Jisteman, jisteman.
Paske nou ta pral rive sou pwen sa, sitou an Ayiti nou konnen ke tretman via medsin natirèl, medsin tradisyonèl la li trè prezan nan kotidyen nou. E gen anpil remèd kap bay, yo di w tèl fèy bon, yo di w tèl bagay. Antanke medsen, eske, paske nou di medsin syantifik la oubyen medsin oksidantal la li poko jwenn yon tretman definitif, eske ou panse Nan ansanm tretman oubyen m pa konnen sa ap bay yo eske gen youn ki ki fè otorite? Bon mwen menm pou le moman mwen tande sa mwen tande sa tou. Wi menm jan tankou tout moun. Tankou jan ke nou tout nou tande l. Men mwen menm m pa ekate posibilite sa. M pa ekate posibilite a. Paske gen medikaman yo fè avèk a ki fèt abaz de fèy. Ou wi wi. Ok. Men se konn kòman moun nan pral fè izaj de fèy sa. Paske gen tretman ou pral fè, gen te ou pral fè, gen fèy se youn, se 3, se 7, se 14. Sa pral depan. Men kounya la, il faut que moun yo tou, fò pa fè, fò pa ale, fò pa ale de lwen de surdosaj lan. Vwala, donk se, se dozaj lan ki, ki poze pwoblèm. Ki poze pwoblèm lan. Paske nan medsin syantifik lan li menm, yo, yo kapab di ok w'ap pran l' chak 3 jou, w'ap pran l' chak 2 jou, w'ap pran l' yon kiyè, 2 kiyè. Men lè moun nan gen boutèy siwo l' oubyen l' gen te l' l'ap fè, monchè m' ka chita la m' pran te m', m' pran yon gode m' manje a pen, ou menm ou gen dwa di ou menm bò 2 gode, donk. Chak moun pranl suivan feeling yo donk pa gon se sa yo di. Bon se sèlman medsen natirist yo sèlman m kapab di bon kòm moun sa yo tou pou mwen menm m pa wè yo twò twò prezan an Ayiti m pa m pa twò wè sa paske se kèlke kote ou kapab tande y ap pale w de klinik tankou medsin tradisyonèl tou sa ou pa twò jwenn yo an Ayiti. Ok men men pa rapò avèk covid 19 an paske se sa notre sujet d'aujourd'hui donk eske gon fason kòmsi on moun kapab fè pou evite ke pranl paske moun soud yo kap gade w lòt moun ki antandan kap gade w ka di bon ok ou pale de covid 19 la men kòman m ka fè pou m evite pranl. Pou evite pranl se evite kontak. Evite kontak moun avèk moun paske pa bliye li kontajyez ok evite twòp kontak trè rapwoche. Pòte mask ok mete mask mete mask epi lave men ou avèk savon dlo epi avèk avèk alkòl ok tou sa ok lave men ou souvan dòk di epitou pòte pòte mask mask lan tou. Gen fason tou pou kapab pou kapab itilize mas la. Par kont gen seri de moun e mas la konn pa konn pa kontamine, yo menm yo kontamine mas la. Paske gen anpil moun yo pa konnen ke anvan yo yal pote mas lan fò yo lave men yo. Ah ok ok ok donk sètadi moun nan pran mas lan lakay li. San l pa lave men l, swa li te sot deyò oubyen li sot fon lòt bagay. Li mete l. Ok. Epi tou gen fason tou pou moun yo pote mask lan tou. Paske lè map gade nan lari a m wè moun yo gen se de fòm de mask ke yo fè, se de bagay yo fabrike ke mwen menm e pou yo menm yo panse ke yap pwoteje tèt pandan se ke yo pa pwoteje reyèlman. A non men la kounya la moun yo ka di bon e yo pa gen kòb pou yal achte mask nan famasi eksetera e deja ki trè ra e eske ou kont Pou yo fè mas kòmsi e bon pou nou di yon langaj vilgè, mas kreyòl, mas lokal. Non mwen se pa sa ke mwen di. Sitou gen ti de mas ke ou konn wè moun nan epou bare ak yon gwo vit tankou ki bare vize li tout espas, tout espas anba a tout nèt yo ekspoze. E pa kont tou menm mas e chirijikal yo tou ke m konn wè moun yo konn pòte e yo pòte l trè mal. Men èske ou panse ke son maladi, ekzanp ou pale.

Ok men yon moun ka gen yon grip epitou li poko pran yon fyèv epitou li mouri men sa pa depan de ki konplikasyon ke li genyen. Non men si yon moun pa egzanp li gen covid 19 lan kounya la e li gentan swa al lopital oubyen li kontakte otorite sanitè yo eske w panse maladi sa fòseman tout moun ki genyen l ke otorite yo gentan detekte eske tout ap mouri? Bon pa fòseman, sa pral depan de eta sante moun nan deja, sa pral depan de eta de sante moun nan, de sistèm iminitè moun nan, gen moun ki rezistan, gen moun ki rezistan e gen moun ki pa rezistan, sitou lè pèsòn aje.
Moun aje yo, yo pa menm jan ansanm avèk nou. Ou jis yon moun ta pral vin sou sa avè w. Anfèt ou ta pale de mas, donk kòman yon moun ka pote mas, ou di gen moun mas lan se yo ki enfekte mas lan eksetera eksetera. Men èske w ka fè yon demonstrasyon kòman yon moun ka mete w mas?
Sa se yon mas chirijikal. Premyèman, fò w lave men w.
Fò w lave men w. Pa kont, ou kapab enfekte paske il fo ke ou evite kontak avèk bouch ou, zye w, tou sa. Paske se sous de kontaminasyon ke yo ye tou. Ok. Pa kont, wap wè nan mask sa yo, gen yon ki gen yon koulè ble la, epi dèyè a la gen blan. Byen ke pa m nan, lè de se yo menm koulè. Pote mask lan, mete l, lage chita la sou do nen w, konsa. Ok an plis ou pase sa deyò epi li rive jiska anba manton w sa vle di la l ap difisil e ke pou pousyè pou va pase pou sa paske gen se de moun yon ki pote tankou yo pran mask lan gen moun ki pote l konsa gen moun se konsa yo pote l gen moun tou ki kite espas sa nen yo deyò e ke la espas sa tou kote nen yo deyò se yon sous de kontajyon. Ok ok ok donk sè ta di mas lan deja nan itilizasyon ap fè de li si ou pa byen itilizel donk se lave men si atè. Se lave men si atè paske ou deja kontaminel. Ok ok bon e nou sanse pral rive nan fen ti deba a ou byen ti brase lide sa donk e men pou moun ki ki swa mouri ou byen ki atrape maladi an. Kiyès ki pi siseptib pou l genyen l? Èske granmoun, timoun, jèn moun? Kiyès? Ki tranch daj?
Tranch daj ki pi vilnerab la se moun ki a laj de 60 jiska 80 gade paske tank ke moun ap antre an aj e tank l ap vin gen defisyans fizik e tank Tout sistèm iminitè li ap bese, sa vle di, sa vle, e sitou si moun sa li dyabetik, oswa li fè kansè, oswa yon lòt, yon lòt patoloji ki asosye, ou konpran? Paske si moun sa li enfekte pa VIH, epi se gen pwoblèm vwa respiratwa deja. tankou tibèkiloz, moun asmatik, tout sa, sa vle di vi moun sa yo vin pi vilnerab ke yon moun li menm ki kontajye, gen de lòt patoloji ki asosye. Jisteman, jisteman.
Bon, e nou sanse te kontan ti echanj sa a Doktè Widore, èske ou gen yon mesaj pou tout moun k ap tande ou la? Ok, mesaj ke m kapab pote. Pou popilasyon an se respekte 1 mèt 50 lan epi tande otorite sanitè yo, lave men nou souvan epi evite kontak evite kontak rapwoche yo.
Mèsi, mèsi deske ou rete avèk nou nan emisyon Dèf Cho jodi a. Kounye a nou rive nan rubrik Koze Timoun pou jodi a. Li enpòtan pou nou sonje objektif rubrik sa a. Si wè ki jan nou ka ede timoun yo. E diferan mwayen nou kapab ba yo èd nou lè yo bezwen sa. Se sa nou pral gade jodi a. Jodi a nou pral gade kòman paran yo kapab pwoteje timoun yo ebyen kont kowonaviris la. Ki jan ou ka fè sa? Se vre, nou vle pou ti moun yo, pwofite de anfans yo, amize yo, men, pafwa nou dwe mete de limit ki jist. Paske yo pa kapab reflechi e rezone menm jan avèk nou, donk nou dwe voye je sou ti moun yo, pran swen yo, epi pwoteje yo. Ti moun nan kapab vle al jwe avèk lòt ti moun parèy li nan vwazinaj la. Men, se nou menm ki konnen pou nou fikse limit yo e mande l rete nan kay la. Yon fason pou n anpeche l kite kay la al jwe lòt kote. Nou dwe rezève yon espas nan kay la pou sa, e konsa n ap montre yo nou pran prekosyon vrèman. Anvan nou bay timoun yo manje, verifye ke men yo pwòp. Men timoun nan ka kòmanse santi l raz nan kay la, epi vle reprann aktivite ke l te gen, abitid ke l te gen avan yo. Men konsa nou kapab mete de nouvo pwogram. Pou epanwi l anndan kay la. Konsa l ap santi l byen. Si n ta gen vizitè, pa egzanp. Anvan nou antre yo nan kay la, asire n ke vizitè yo lave men yo e mete yo pwòp. Paske, timoun yo konn gen abitid. mande yon bagay, ensiste. Dèfwa nou konn vle antre nan pitye, oubyen nan sansibilite pou nou ba yo. Nou dwe asire nou, avan nou ba yo sa yo mande a, ke bagay la li pwòp. Nou dwe toujou ap netwaye tout kote nan kay la, yon fason pou tout kote ka pwòp. Sa ap pwoteje timoun yo. Bagay n ap bwè pa egzanp. Pa egzanp, chokola a li dwe cho. Sa kapab ede nou. Nou ka remake nan lòt peyi yo, gen anpil pwogram nan televizyon pou pèmèt timoun yo divèti yo, pwogram ki adapte pou timoun yo pa santi yo raz, pou yo santi yo byen. Se ansanm pwen sa yo ki ka ede nou pwoteje timoun yo. Konsèy avèk avètisman k ap bay nan televizyon sou fason w ka pwoteje w kont viris sa a. Si nou suiv yo, li ka ede nou. Lè paran yo pwoteje timoun yo, non sèlman sa ede yo viv pi byen, men sa ap montre nan ki pwen ke n renmen yo. Lè yo vin gran, y ap aprann ki jan paran yo. te fè anpil sakrifis pou pwoteje yo kont maladi kowonaviris lan, sa ka touche yo, e fè yo vin pi obeyisan, pi renmen paran yo. Tout mezi nou sot di la yo. ak mwayen prekosyon n sot site la yo. Si nou respekte yo, nou mete yo an pratik, nou ka pwoteje tèt nou, nou ka pwoteje timoun yo, nou ka pwoteje sosyete a.

Nou menm ki tap swiv emisyon Def Show nou vrèman kontan de rejwenn nou yon lòt fwa. Nou rive nan fen emisyon an. Nap raple w diferan pati ke nou te wè nan emisyon an. Nou sonje. Premyèman nou te pale de objektif emisyon an. Dezyèmman, nou wè kisa kowonaviris lan ye, kote l sòti. E kòman w kapab pwoteje tèt ou. Twazyèmman, te gen ribrik Regad Mame an. Kote n t ap aprann alfabè lang siy. Katriyè ban, nou te gwen entèvyou avèk yon envite espesyal. E pou nou fini, nan ribrik koze timoun nan, nou te wè jan paran yo. Dwe pwoteje timoun yo kont kowonaviris lan. Nou ankouraje w branche emisyon Dev Show semèn pwochèn pou yon lòt emisyon. Èske n sonje orè a? 7 è rive 8 è nan aswè chak samdi sou Televizyon Nasyonal Dayiti. E n kapab gade l sou rezo sosyal yo, sou entènèt. N ap raple w, Def Cho jwenn sipò Christian by Mission, CBM, ak Televizyon Nasyonal Dayiti. N ap kwaze lòt semèn pou yon pi bèl emisyon Def Cho.